Les vieux fo ou pa poze menm ou menm. E tout gwo pwogram, tout gwo pwogram nou wè kap fèt, djaz ap jwe maten midi swa, toujou gen blanchiman dajan ladan yo wi. Pwogram nan tann vid epi w tande pwogram nan te fè 300 mil dola wi. M panse si nap veye blanchiman dajan, gen twòp kote pou nou veye l. M pa kwè se la pou nou veye l. Leta kontinye fè blanchiman dajan, on pakèt pwojè nèg yo met sou pye epi kòb yo vire adwat agoch. M sur ke gen anpil dosye serye ou te ka metrize epi pou w pale de li. M pa kwè w Pòtoprens. M jis panse w panse w se yon jounal pou kont ou. E mwen menm ki t al lekòl kominikasyon, ki se yon jounalis de pwofesyon, m si w ke w panse w se yon jounal pou kont ou. Ou pa yon jounal pou kont ou Theriel Thelus. Ou se yon moun ki kanpe devan yon kamera menm jan avèk tout moun, k ap tande sa moun di pou di. M toujou di sa, lè w se jounalis gen yon grenn bagay pou w konnen. Fò w konnen w pa yon jounal pou kont ou. Paske jounalis la, li gen yon pakèt bagay ladan l, gen repòtè, gen moun ki ret lan redaksyon, gen moun k ap trete enfòmasyon, gen moun ki lan lari an. M sur ke lè w di jounalis an Ayiti, moun nan panse depi l te aprann li, l gon diplòm nan men li sifizan. Ou pa sifizan. Ou di w gon ekip nèg mawon. Ki kote yo sòti? Se de moun ki kanpe yon kote epi ki pote yon enfòmasyon ba ou. Li ka rayi yon moun epi l fè w konprann yon bagay, li fè w konprann 10 oubyen ou konprann dat. Bon, men sur ke w te riyèl. Premye bagay pou w konnen se ke si w bezwen pale de ekonomi, jwenn yon ekonomis. Si w bezwen pale de medya, jwenn yon moun ki konn medya. Si w bezwen pale de mizik, jwenn yon moun ki konn mizik. E se sa ki fè gen de jounal ki toujou gwo jounal. Malgre nou konnen gen patizànri tout kote, gen liy editoryal. Ou ka jwenn yon jounal ki gen liy editoryal li, ki konn ki moun ki frape an fonksyon de moun ki ba l piblisite. Men jodi a, lè nou moute devan yon mikwo n ap bay enfòmasyon, premye bagay pou nou konnen sèke nou pa konnen. E nou pa konn tout bagay ditou. E se sak fè nap asasinen yon pakèt moun avèk mikwo a san nou pa konsyan de sa. Lè w moute ou te fè deklarasyon sa a, se menm sa w te di an Loni pran. Theriel se egzakteman menm sa w te di an Loni pran. Loni pa fè oken travay teknik. Loni tande jounalis ayisyen di yon bagay, li prann li mete l sou papye, l di menm malpwòpte a. Ki ankèt Loni fè? Si Loni te fè ankèt, li tap konn yon nèg tankou Tchwabalman, se yon grenn match li jwe. Se yon grenn match li jwe sou tiktok e di blanchiman an fèt sou yon jèn gason ki jwe yon grenn match. M toujou wè misye ap fè kontni men m pa janm wè l ap jwe match. Se yon grenn match li jwe, nan grenn match li jwe nan ti tan an, yo voye 4 ka pou li. E kounye a, kisa ki ka anpeche yon moun voye kado sou yon lòt? Sòf si w pa sou tiktok. Bon pandan map fè live la la ann di ke on bandi fè on kado sou mwen ki zouti m genyen pou m anpeche l voye l? M panse nou kriminèl twòp mesye nou asasen nou met twòp moun nan kriye nou met twòp moun nan dòmi m si ke nou te ka voye bagay la yon lòt kote nou konprann li yon lòt jan m si ke se defann moun n tap defann moun pito paske peyi an tiye twòp moun deja lè w kanpe w fè konnen ke nèg yo ap fè blanchiman dajan ki kòb Lè yo voye w kòb sou TikTok yo koupe l yo pran 50 pousan. Pa gen oken bank an Ayiti ki bay aksè pou yo voye kado. Pou moun nan fè blanchiman dajan fò l pase pa yon moun ki isit Ozetazini. Pou fè blanchiman avè m fò m gen yon dil avè w, fò nou pale nan telefòn, fò m konnen kòb m ap resevwa a men kisa m pral fè avè l. Kounye a ou pa fè ankèt, ou pa konn anyen. Men lòt vagabon an kanpe an Ayiti Li voye kob sou ti mesye yo, li voye kob sou ti medam yo, on bon maten nou leve, n akize moun yo, epi nou fè tit jounal nou, n ap fè stream, n ap fè kob sou youtube, n ap fè kob sou tiktok, n ap fè kob sou facebook, n ap asasine de twa jèn gason ki kouri kite peyi an, paske peyi an kouri kite yo, ensekirite kouri dèyè yo, kout bal kouri dèyè yo, yo kouri yo vin kache la, epi n ap chèche on jan pou n rale yo tounen lan lanfè ankò, paske lanfè nou kreye an, paske nou pa kontan lè nou fè on jounal kote n ap bat bravo sou kèk bagay ki byen fèt. Mwen si ke se pa bagay mal sèlman k toujou rive Ayiti. Men nou fokis jounal la sou mal, paske nou gen yon pèp ki renmen tande mal, ki renmen tande malè, ki renmen tande kouri, nou alimante sa, nou fè bè nou nan sa, nan pale de sa k ap rive, tout lajounen nan jounal nou, se bandi, se chimè, se atake, se sesi, se sela, se bagay negatif sèlman nou di. Men kounye a, e pa paske yo gen odyans tan pou nou detui yo, e pa paske gen de twa mil moun k ap gade yo pou yon bon maten nou leve nou vle detui yo. Mwen pa konn jwenn moun ki defann mwen, men m toujou bon, m di lavi moun toujou bèl lè w ka defann karaktè kèk lòt moun. Nou pa ka fè yo sa. M ap gade Tchap Tchap Alman k pa menm konn anyen, nèg a m pa menm kwè l konn non bandi yo, m pa menm kwè Tchap Alman konnen ki kote bandi sa yo fè baz. Tchap Alman m ap pale de li an la, m pa menm kwè misye abòne avè m e m pa kwè m abòne avè l. Menm jan tou pou lòt ti demwazèl la ki. ki Sendomeng lan, podyab ma, ti, ti pitit la Sendomeng la kouri pou imigrasyon e pou akize l de blanchiman darjan. Ou kwè w konn sa w, ou kwè ou gen pitit tou, ou gen fanmi tou, ou gon pakèt moun ki konnen w, lè w fè sa se mechanste. E rapò sa a te riyèl, se pa loni ki fè l, se ou t fè l. E pa loni ki di l, se ou t di l. Yo jis pran l, yo plake l. Yo jis prann yo metel. Se nou ki di ti mesye dam yo nan blanchiman, Lonu fon rapò egzakteman sa nou di an e lil di. Rayim fè dosye sou dom, pale mal dom laj pason la e. Dayè m gentan fèt timoun site solèy. Mwen fèt ak tout move non pote. Mwen fèt ak tout tatou move non. Yo te ka relem vòlè, yo pa gen chans. Yo te ka rele m kidnapè, yo pa gen chans. Yo rele m kadejakè, mwen la toujou. Yo rele m masisi, mwen la toujou. Men pou verite m, zam mwen lan dyòl mwen. M ap di w ke rapò l'ONU an, bat bravo, kontan, di ou te di l, yo pa t kwè. Pa gen oken rapò l'ONU serye ki fèt sou dosye a. Se nou menm menm ki fè l. Nou fristre paske moun y ap fè kòb, nou fristre paske yo gen odyans, nou fristre paske y ap mennen. Paske ban m di nou bagay, ban m di nou bagay. Jodi a teknoloji an se yon pòt ki ouvri, yon fenèt ki louvri pou tout moun. Tout moun gen dwa itilize l pou yo fè beur yo nan fason yo kapab. Genyen ki pran nan pale moun mal, genyen ki pran nan fè game tiktok, men nan kisa sa deranje yon moun? Kontinye bay enfòmasyon ki gen rapò a sa w vle fè. Enfòmasyon an gon kesyon de tretman. Lè w ap bay enfòmasyon, fò w ka fè tretman enfòmasyon. Wap pale de tiktok ou pa konn tiktok poukisa ou pa envite yon pwofesyonèl pa egzanp lè wap pran yon moun tankou lè wap pran yon moun tankou kòman li rele ankò m konnen ki metrize kesyon rezo sosyo byen nou ka banm nonl wi yon moun an ayiti ki metrize rezo sosyo byen kèt jounalis la wi non li chapem ki metrize Carel Pedre Ou ta rele yon ekspè, Carel Lynn, ou ta rele yon ekspè ki konn rezo sosyo, k ap di w, men kòman blanchiman ka fèt. Paske si l'ONU t ap fè yon bon rapò, m si se pa sou ti mesye sa yo t ap fè l. L'ONU t ap fè yon rapò sou dosye Petro Caribe, nèg yo fin manje kòb la, gagote kòb la, tout nèg bèl, tout nèg ap byen pase, tout moun rich, tout moun gen kay, pitit yo lan gwo inivèsite. M panse si l'ONU t ap fè yon rapò, si m ta l'ONU, m pa t ap. Pran tan m, san m pou m fè w rapò sou Paola, k ap goumen Sendomeng, k ap kouri, k oblije toujou gon tenis nan pye l, k ap kouri pou imigrasyon. Si m ta Loni, m pa t ap pran tan pou m fè w rapò sou Chwa Palman, yon jèn ti gason t vin la k ap fè ti kontni l, k ap pran plezi l, ki nan jenès li, k ap eseye sove lavi l, e m sur ke ni manman l, kèk fanmi, ti fanmi, sou kont li pou l peye lekòl. M pa t ap fè l sou Mendel. Mendel, e sa l ap fè a l ap fè, kòm dabitid, fè bri sou rezo a, li pran fòm sosyete a, yo menm rele l aplikasyon. Gon seri de moun nou site, se mechanste. Poukisa n ap eseye fè sa a? W ap chèche, ou bezwen kontni, kreye bon kontni! Mwen mwen kontan lè yon jounalis tankou w envite Frankétienne. Anvan l mouri w te gentan prete l mikwo w, li pale, bravo! Paske an Ayiti pi gwo pwoblèm nou genyen nou pè kritik. Mwen mwen pa gen pwoblèm avèk yon nèg, si w pa dakò avè m, vin demoute m. Pa vin di m vin defann, o kounye a m sezi wi, mwen, m sezi wi, mwen e Matyas k ap defann yo wi. E sa m te kòmanse fè e li m ap kontinye fè. M defann moun ki toujou pi fèb yo. M defann moun ki pa gen avoka yo. Menm jan, menm ke m pa janm jwenn oken moun ki defann mwen. Men Bondye lan syèl la defann mwen. Paske mwen menm, mwen wè yon pakèt nèg jodi an ki pran woulib sou politik, ki vin fè non. Mwen m pa pran woulib. M te sou teren an. Si yo t ap tire, yo t ap tire m. Si yo t ap mare, yo t ap mare m. E Site Solèy m t ap dòmi. Sa vle di, jodi an m ka wè nèg fè kapital yo nan politik, fè kapital yo sou rezo sosyo, yo nik gon paj, epi yo rich, yo ka, yo ka viv. Yo, m konprann, bravo, nou, nou se des opportunistes, nou viv de li. Men respekte pèsonalite yon seri de moun, respekte bata yon seri de moun. Gen nèg m te konn ap pale nan mikwo yo. Gen nèg ki te konn envite m nan entèvyou. Lè sa te bon. Jodi an, m se moun pou abat la. M se moun pou yo detui an. M se moun pou yo goumen kont li an. M se moun yo ka frape an. M se moun Matyas se e mayon fèb la. M pa konnen m. M pa konnen zam ki nan dyòl mwen an ka detui tou si m vle. A, ou panse pou granmesi tout moun ki renmen Jovenel yo rayi m? E paske se yon T-65 wi k la a. E paske se yon Galil ki la a.